5 pe de pwason. M pa konn sa w gen nan men w aswè a. Men avèk sa k nan men w lan, se avè l Jezi Kris pral beni w. Avèk sa k nan men w lan, se avè l Jezi Kris pral ouvri pòt pou ou menm. Sèlman fè Bondye a konfyans. Sèlman kite Bondye travay nan lavi w. Ebyen, Jezi Kris di, pote 5 pen an, 2 pwason an ban mwen. Paske sa k nan mond lan, lòske w envite Bondye ladan l, Bondye ka beni l. E lòske Bondye beni l, l ap miltipliye l. Ou ka wè yon moun kòmanse yon biznis avèk 50 machin. Men ou menm ou ka kòmanse biznis la avèk yon machin. Koz pa w la, Bondye beni l. Enben, li pral ba ou sa k rele la benediksyon abondans. Se la a ke Miya avèk Aswila di ke sa w gen nan men w lan, pote l ba Bondye, kite Bondye beni l, e w pral wè sa Bondye pral fè avèk li. Paske anpil fwa, youn nan bagay ke n genyen, nou pa envite Bondye nan bagay yo. Youn nan bagay ke nou genyen, nou pa envite Bondye nan travay yo. Nou pa envite Bondye nan benediksyon yo. Nou pa envite Bondye nan gras yo. Kite Bondye antre. Saw wè w gen nan menw lan se li Bondye ap beni w avèl paske pafwa nou kan panse ke se fok nou gen tan fok nou gen sesi non Bondye pral beni w avèk sa w gen nan menw lan ebyen e yo pote 5 pen an yo pote 2 pwason an bay Jezi Kris Jezi Kris pral priye sou li e tout moun pral manje men sa ke lafwa kapab fè. E map diw aswè a si w gen lafwa nan Bondye, sa w gen nan men w lan Bondye ap itilize l poul beni w. Pa chèche bay manti ladan l, pa chèche fè 5 tounen 6 tounen 9, 3 tounen 6, men sèlman avèk sa w wè k nan men w lan Bondye pral beni w atravè li menm. Paske nou ap sèvi yon Bondye ki gran, yon Bondye ki mèvèye, yon Bondye ki kann fè wout. Yon Bondye ki kann fè chemen, yon Bondye ki kann fè mirak, yon Bondye ki kann fè pwodij, yon Bondye ki kann fè mèvèy. Li p ap abandone pitit li. E Labib pou di tout moun pral manje. Ebyen aswè a, se vre bagay yo difisil nan gen nan moun se yon diplòm ou genyen, avèk diplòm nan Bondye pral beni w. Gen nan moun se yon boutik li genyen, avèk boutik la Bondye pral beni w. Gen nan nou se yon djòb nou genyen, avèk djòb la Bondye pral beni n. Gen nan nou se yon CV n genyen. M ap pale avè w aswè, gen moun k ap chèche djòb men li pa janm tape yon CV. M ka konprann si w pa gen mwayen pou w chèche CV. Oubyen gen moun k ap chèche djòb tou, moun nan pa janm e, li pa janm di yon moun oubyen li pa janm fè yon demach. Gen yon bagay pou w fè, sa w gen nan men w. Fè yon demach, fè yon demach. Paske Jezi Kris vle itilize w, Jezi Kris vle beni w aswè a, men gen yon bagay ke Jezi Kris bezwen fè, li bezwen ou vini devan l a yon bagay. Lafwa, lapriyè. Enben Jezi Kris beni sek pen ak de pwason an, e de pwason sa li bay plis pase 5000 moun manje. San konte fi avèk gason. San konte fi avèk gason, moun yo pral manje. E yo pral manje an abondans, pral gen rès ki rete, se sa ke Labib di. Non sèlman y ap manje, yo manje an abondans, epi pral gen rès ki rete. Ebyen, lòske w kontinye li pasaj la, lòske tout moun yo fin manje, sa Jezi Kris pral fè li menm? Lòt moun yo, li pral di yo konsa ke li pral pran disip li yo, li pral di yo.